Si ou ta renmen etidye anglè nan peyi Kanada, enben videyo sa se pou ou. Se Yveline Goux k ap detaye pou ou nan menm videyo sa a, tout sa ou gen pou w fè pou w kapab gen yon pèmi detid nan peyi Kanada e tout sa ou sipoze fè pou w kapab enskri nan yon ekòl de lang nan peyi sa a. Rete la pa deplase, rete gade videyo a jiskalafen paske nou pral pale anpil koze. Bonsoir a tout ti zanmi mwen yo, bonsoir a tout nouvo abone mwen yo, map dim nou merci pou sipò nou, merci pou kolaborasyon nou, e map di merci a tout moun ki toujou like e ki toujou fè yon kòmantè nan tout video ke mwen poste deja yo, map di bienvenue a tout nouvo abone mwen yo, ebyen nan video sa nou gen pou nou parle de processus pou w fè pou kapab vin etidye anglè nan peyi Canada. Rete la pa deplase paske Evelyn Gou ap vini avèk plis detay pou ou ok. Avan ke nou antre nan sijè a, mwen ta renmen pale e de 2 rezon pou ki ta fè ou chwazi peyi Kanada pou ou kapab fè yon kou anglè. Ebyen ti moun, premyè rezon, e nou konnen ke Kanada se yon peyi ki gen sa yo rele ekselans an matyè d'edikasyon. Kote ke lè ou etidye nan peyi Kanada, kèlkeswa karyè w lan, ou ap resevwa yon fòmasyon de premyè kalite. Ebyen yon lòt rezon an se ke wap gen yon diplòm entènasyonal nan men ou, yon diplòm ki gen pwa, yon diplòm ki ka ouvri anpil pòt pou ou kèlkeswa tip de kou anglè ou pran an, ebyen se yon diplòm tou ki ap sèvi ou si tout fwa ou ta va vle antre nan inivèsite nan menm peyi Kanada sitou nan zòn anglofòn e sitou ou ta vle travay nan yon lòt peyi anglofòn kote ke ou ta vle antre nan inivèsite, etidye, travay, peu importe, ebyen diplòm sa ap sèvi ou. Yon lòt bagay ke mwen ta vle pale ansanm avèk nou, se ke ou menm ki enterese pou etidye anglè nan peyi Kanada, avan ke ou chwazi lekòl sa pou etidye anglè a, fòk ou verifye ke se yon enstitisyon ki rekoni pou sa yo rele lang Kanada. Fòk ou verifye ke se yon enstitisyon ki akredite. Ebyen, kisa ki lang Kanada a? Lang Kanada a se, c'est l'association d'enseignement des langues du Canada. Kòm nou menm nou deja konnen ke Kanada se yon peyi bileng ki kote yo pale angle e yo pale franse. Ebyen, yon lòt konsèy Yveline Gou ta renmen ba nou, si ou vle etidye angle nan peyi Kanada, m ap konseye ou chwazi yon zòn, etabli ou nan yon zòn anglofòn, nan yon zòn kote yo pale angle, pou pèmèt ou fè plis pratik, pou pèmèt ou avanse pli vit nan pwosesis aprantisaj ou. Ebyen, m ap di ou ke genyen 225 lekòl de lang ki akredite pa Lang Kanada. Ou menm k ap gade videyo sa a, mwen gen link lan ki nan yon kòmantè kote ke ou kapab antre ou revize enfòmasyon ke mwen ba ou an e wap wè anba paj la kote pou mete non lekòl ke ou enterese a li an pou kapab verifye pou wè eske li rekonèt pa lang Kanada avan ke ou fè enskripsyon ou ok ebyen kounya nou pral pale de sa yo rele òf ke lan Ecole de Langue yo bay la, ansanm avèk modalite d'admission. Rete la pa deplase, se Yveline Gou kap vin ansanm avèk plis detay pou ou, pou kapab konnen kisa pou fè pou kapab etidye anglè nan peyi Kanada avèk tout sa pou fè pou kapab genyen sa yo rele permis d'étude epi pou kapab konnen kijan pou fè pou enskri nan yon lekòl. Ou menm ki enterese pou kou anglè a, lekòl yo genyen plizyè pwogram ke yo ofri. Pwogram ou ap tonbe ladan an pral depann de egzamen, de rezilta ke ou genyen nan egzamen evalyasyon ke yo ba ou an. Lekòl yo genyen kou dete ki gen yon dire de 10 a 12 semèn, yo genyen anglè teknik, yo genyen pwogram de fòmasyon dè zansenyan, yo genyen yon lòt kou ankò ki pou moun k ap prepare egzamen, ou menm ki gen pou antre nan inivèsite nan yon peyi anglofòn, ou menm ki genyen pou ale travay nan yon peyi anglofòn ki egzije ou yon minimòm danglè, ebyen dènye kou sa mwen site la a se pou ou. Ebyen, kijan modalite dadmisyon an ye? Pou w kapab fè Pou kapab antre nan kou anglè a, lekòl la ap ba ou yon egzamen kote yo gen pou yo evalye ou. Ebyen, rezilta egzamen sa a se li menm ki pral detèmine nan ki pwogram ou ap antre. Se daprè rezilta sa ke lekòl la ap pwopoze ou nan kiyès nan pwogram yo, kiyès nan pwogram yo ki ap bon pou ou. An nou fon ti pale de. Kòman pou kapab enskri nan Ecole de langue yo? Ebyen timoun Ecole de langue yo, chak Ecole de langue yo, yo genyen pwòp pwosesis denskripsyon yo. Chak Ecole de langue yo, yo genyen pwòp pwosesis denskripsyon yo. Genyen lekòl ki ofri ou lojman, nan campus inivèsite a menm, genyen lekòl ki ofri yo lojman avèk yon famiy dakèy, sitou ti, sitou moun ki poko gen 18 an, sitou moun ki minè yo. Ebyen, pou kapab enskri nan kou anglè a tou, fòk ou genyen sa yo rele permis d'études. Nou gen pou nou fon ti pale de permis d'études la pou nou konnen ki sa li ye, pou nou konnen ki sa pou ou fè pou kapab genyen permis d'études la paske se yon kle Li ye nan pwosesis pou vin etidye anglè a. Si ou pa genyen pèmi detid, ou pap ka fè yon pa. Si ou pa genyen pèmi detid la, ou pap ka travay. Si ou pa genyen pèmi detid la, lekòl yo gen dwa pa asepte ou. Si ou pa genyen pèmi detid la, ou pap ka vwayaje zanmi. Ebyen. Ok. An nou fè yon ti pale de sa yo rele pèmi detid. An nou pale de pèmi detid la ki se yon dokiman ki se kle nan sa yo rele pwosesis pou kapab vin etidye angle nan peyi Kanada. Ebyen timoun nou konnen akoz de kovid la gen anpil chanjman ki fèt e gen anpil restriksyon, genyen anpil mezi ki pran, gen anpil peyi ki te fèmen e nan moman an tou genyen plizyè peyi ki kòmanse ouvri pòt yo, ki kòmanse ouvri fontyè yo. pou etranje kapab vwayaje e nan ka Kanada a ki kòmanse louvri pòt li tou pou kapab resevwa etidyan entènasyono. Ebyen timoun, yo genyen sa yo rele yon gwoup enstitisyon ke yo menm yo akredite, yo otorize pou kapab kòmanse resevwa demand pou resevwa etidyan etranje yo. Ebyen etablisman sa yo, yo rele yo etablisman dansèyman dezinye. Si lekòl ke ou chwazi pou aprann lang anglè a pa sou lis etablisman ke gouvènman an chwazi dezinye pou ki otorize pou ki ka resevwa etidyan etranje yo, ebyen yo pap ba ou pèmi detid la. Ok. Ebyen, ki sa ki pèmi detid la? Pèmi detid la ti moun se yon dokiman ke gouvènman Kanadyen an ba ou ki pèmèt ou vwayaje, ki pèmèt ou etidye lòt bò a pou yon ti tan. Ebyen pèmi detid la timoun li pa yon viza pèmi detid la se yon dokiman ke yo ba ou e gouvènman kanadyen an ba ou ki pèmèt ou vwayaje se yon dokiman ke ki pa yon viza men si tout fwa yo ta va asèpte demand ou si tout fwa yo ta va apwouve demand ou ebyen yo ap tou ba ou yon viza de vizitè yo ap tou ba ou yon viza elektwonik Pou ou kapab vwayaje avèk pèmi detid la sèlman ou pap ka vwayaje paske li pa yon viza ok je repèt viza pèmi detid la li pa yon viza se yon dokiman ki pèmèt ou vwayaje ke si yo ba ou li si yo asèpte demand ou ebyen yo ap tou ba ou yon viza de vizitè oubyen yon viza elektwonik pou ou kapab vwayaje kisa wap bezwen pou kapab genyen pèmi detid la. Pou gen pèmi detid la fòk ou fè prezan fòk ou fè demand ou an liy ok sa pral depan tou dire demand lan oubyen ap depan de peyi kote ou menm ou rezide nan moman an li gen dwa pran jiska 3 mwa konsa tou li gen dwa pran plis ebyen Pou w kapab fè demann sa a, w ap prezante dokiman sa yo, fò w genyen prèv didantite, ki se yon paspò ki valid, fò w genyen de foto nan fòma paspò, e fòk ou genyen tou sa yo rele prèv daseptasyon pou yo ka wè lèt kote inivèsite oubyen lekòl de lang lan asepte ou nan kou ke ou menm ou chwazi a. Pou ou kapab fè demand pèmi detid la, ki lòt dokiman ke w ap beswen? Fòk ou kapab genyen prèv de resous finansyè. Fòk ou ka montre yo, fòk ou ka demontre yo ke ou genyen ase de mwayen ekonomik pou kapab peye biyè davyon ou, pou peye lojman, pou peye transpò, pou kapab peye kou anglè ke w ap enskri ladan an, e A travè de ki sa wap montre yo tout prèv sa yo? Fòk ou gen lajan labank, fòk ou ka montre yo mouvman tranzaksyon ou fè sou kanè a pandan 4 dènye mwa yo, yes, li vrèman enpòtan. E fòk ou genyen, si pa egzanp ou genyen yon bous detid, fòk ou ka montre yo ke ou genyen yon bous detid, oubyen si se yon òganizasyon kap peye frè yo pou ou, fòk ou ka demontre yo tout sa yo a travè de dokiman ke e ki dokiman ki genyen so sou yo, dokiman ki vrè, dokiman ki kapab konvenk e ajan imigrasyon. Si tout fwa ou menm w ap bezwen yon lèt deksplikasyon, ki sa w ap mete nan lèt deksplikasyon sa a? Fòk ou kapab. Eksplike ajan imigrasyon an atravè lèt sa a pou ki rezon ou chwazi Kanada pou w vin etidye anglè. Pou ki rezon ou vle vin etidye anglè lakay yo. Ebyen, gen lòt dokiman w ap bezwen tou, men sa depan de kote w ap prezante demand pèmi detid la. Sa depan de egzijans lokal yo. Si ou an Ayiti, si wap viv Chili, si wap viv Sendomeng, si wap viv Brezil, si ou Ekwatè, ebyen sa depan de egzijans lokal yo, yo gen dwa mande ou lòt dokiman. Sa ka rive tou yo ba ou delè pou kapab prezante dokiman sa yo ki se yon delè jeneralman ki se 30 jou. Si tout fwa nan 30 jou sa ou poko ka gen. Sonje zanmi ke si ou menm ou pa viv an Ayiti, wap viv Chili, wap viv Brezil oubyen nenpòt kèl peyi etranje ke ou twouve ou ladan nan moman ke wap fè demand pèmi detid la, fòk ou legal nan peyi a, fòk ou rezide nan peyi a pou kapab fè demand lan paske yo gen pou yo mande ou sa. Ebyen pèmi detid sa, L ap dire ou menm tan ansanm avèk pwogram ke ou chwazi a, ki se jeneralman pa pli de 90 jou, ok. Li pa plis ke 90 jou, e si tout fwa ou ta va kontinye etidye apre 90 jou sa, ou gen dwa fè demand de yon, ou gen dwa fè demand pou yo kapab pwolonje li pou ou, pou ou kapab rete legal nan peyi a, pou ou kapab genyen tout dokiman ou san oken pwoblèm. Konbyen kou anglè a ap koute ou? Konbyen wap peye pou kapab aprann anglè nan peyi Kanada? Avan mwen kontinye, mwen vle di nou yon bagay ki vrèman enpòtan. Pa gade chif, pa gade nimewo. Pa kite montan fè nou dekouraje, paske lajan ke wap envesti jounen jodi a nan kou anglè sa, demen si Dye ve, anpil pòt, anpil opòtinite ap ouvri pou ou. Genyen lòt peyi kote kou anglè a bokou pli chè ke Kanada. Genyen lòt peyi tou gen dwa jwenn ni a pi bon pri. Men sepandan, fòmasyon sa ke ou menm w ap resevwa a, se yon fòmasyon de trè bòn kalite. E m ap di ou ankò, ke mwen menm, patikilyèman, mwen menm m ap pale nou de eksperyans pa mwen, mwen peye bokou plis pou sa nan yon kou anglè ke m ap fè an Angletè. Ok? Konbyen yon kou anglè ap koute ou nan peyi Kanada e pri kou anglè a e lap depann de plizyè faktè tankou dire kou ke wap pran an, lap depann de ki pwogram ou ladan e lap depann tou de zòn kote wap pran kou anglè a. Genyen Vancouver, genyen Calgary, genyen Toronto, Quebec, donk pri a ka varye selon lokalite a. Men map ba nou yon pri global, Pou yon kou ki gen dire de 12 semèn, ou kapab peye yon afè de 3500 a 4000 dola kanadyen. Ebyen, 3500 dola kanadyen se yon afè de 2800 dola ameriken. Ok? Kòm mwen te di nou deja, pa gade nimewo, pa gade chif, men gade opòtinite ke ou menm w ap jwenn apre ou fin fè kou sa. Paske lajan sa w ap envesti a, demen si Dye ve, l ap ouvri anpil pòt pou ou zanmi. Ou menm ki enterese pou kou anglè a ki ta renmen antame pwosesis lan, sonje kreye yon kont sou paj Anbasad Kanada nan peyi kote ou ye a, kote ou pral kòmanse pwosesis lan. Ebyen zanmi, je crois avoir tout dit, mwen espere ke nou konprann e byen konprann e mesaj sa ke mwen sot fè pase la a, si ta va gen nenpòt dout ou kapab toujou konsilte website ke mwen mete nan kòmantè la pou kapab verifye ou menm ti enfòmasyon ki manke e si tout fwa tou kapab verifye lekòl kote ke ou menm ou chwazi ou enterese a li a eske li sou lis e lekòl, etablisman ke gouvènman an dezinye, ke gouvènman an otorize pou resevwa an etidyan etranje a patir de 5 jiyè. Se jis pou lè wap fè demand lan pou pa gen enkonvenyan sa yo. Pa bliye ke mwen te pale de etid, mwen te pale de kou anglè an Ostrali, men pou moman mwen pa pale de Ostrali, mwen pa mansyone li Paske Ostrali poko janm ouvri pou afè viza, yo poko ap resevwa demand viza, epi website la li pa disponib, se paske mwen vle lè mwen mete yon enfòmasyon, mwen mete website pou nou, pou nou menm pou nou al verifye, pou nou wè sa mwen di nou an, pou nou kab verifye menm sous la ke mwen menm. Map di merci a tout moun ki te pran tan ki te gade video sa, merci a tout moun ki toujou sipòte mwen, merci a tout moun ki toujou la Mwen genyen anpil sipriz pou nou sou chèn nan paske mwen gen anpil bagay kap vini ki nouvo Nou gen anpil bagay pou nou pale de yo ki vrèman enpòtan Ou menm ki poko abone chèn nan pa bliye fè sa paske se Yveline Gou ka fè w vizite Ekwatè, ka fè w vizite Etazini e ki gen pou mennen ou vwayaje yon lòt kote ankò ke mwen poko ap di nou, rete la branche paske mwen gen sipriz sa pou nou, nou gen anpil bagay pou nou pwale. Videyo kou anglè an Ostrali a li gen pou li vini byento, yn fwa ke anbasad la kòmanse resevwa demand, yn fwa ke yo menm yo pibliye sa sou paj yo a, mwen menm map fè videyo a, map mete tout. done yo pou nou menm pou nou kapab toujou verifye enfòmasyon sa ke nou ba nou an. Map di nou ankò mèsi epi bòn sware a la pwochèn.